Alò mwen salye nou e sensèman mwen kontan, toujou konn kontan wi men m genlè pi kontan depi yèswa m gon m santi m lajwa e pa Ednou sèlman men m lajwa paske gen de bagay lè wap tande yo lè wap wè yo e ke granmoun nan genlè tcheko li di w wi se vre se sa. Enben, ou vin, ou vin pi lajwa toujou. Enben, m ap espere ou lajwa tou, fè ti fè kè ou kontan. Paske talè yo p ap rele ou steril ankò. Fè kè ou kontan, e m, lè m di steril, steril sa a, li a tou lè nivo. Mwen kontan mwen avèk ou. Nou pral pale koze kretyen. Ha, ha, ha! Nou pa pral pale koze peyi nou, nou pral pale koze kretyen. Men si koze kretyen mache, koze peyi ap tou mache tou. Paske natirèlman. Vizaj peyi a te sipoze vizaj kretyen yo. Bon, malerezman se le kontrè. Men de tout fason, nou pral pale. Men sa p ap anpeche ke mwen salye chak moun endistenkteman sou panèl la. Alò, sou panèl yo, sou chè yo, mwen salye w nan non Adonay e n ap fè w konnen ke lè Senyè a ba w yon ane anplis, se pa pou w jwe. Se pou w sanble pye w si l te gaye, se pou w fin fè travay ou si w potko fin fè l. Men se pou w kòmanse travay ou tou si w potko kòmanse. Se pou sa ou gen ane anplis lan. Li kapab yon ane anplis pou ou repanti. Li kapab yon ane anplis pou ou pwogrese nan travay ou. Men li kapab yon ane anplis tou pou ou kite sa ou t ap fè a pou ou fè sa Bondye mande ou pou ou fè, pou ou fè sa Bondye vle ou fè a. M ap redi sa, kite sa ou vle fè a, fè sa Bondye vle ou fè a. Men jeneralman sa Bondye vle w fè a e pa fasil moun ap ba w pase pou fè l oo glwa a Dye men sa Bondye pa vle w fè a wap jwenn 50 mil moun ap di w wi oo sa enteresan sa bèl vre wi anpil fwa se pa la a Bondye vle w mwen salye w nan non Adonay pran kouraj ou ak 2 bra w paske li preske jou tande li preske jou. Di yo li preske jou, paske fol jou. Nou pral pale jodia de yon sijè ki m kontan oryantasyon granmoun nan tap ban mwen, lyezon l tap montre m sou sa m gen pou m fè jodi an. M pa konn si map fè deba sa, etid sa tout ap griyen dan mwen menm e tèlman m lajwa wi. E nou pral pale anpil gwo bagay. Senyè a, sa l vle a bon nou te wè sa deja avèk mwen nan. E pa avèk mwen, avèk Bib la, e ke mwen menm mwen redi l nan Ebre 13 la, vèsè 8 lan, Adonai est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nou toujou nan frè Pòl, nou kay frè Pòl, nou fon ti abite lakay li la kèk jou wi. Nan 1 Korentyen 6 lan, nou wè e feminen an deja, nou wè e fam deja. E se vòlè nou te wè avan. Ta sanble m gen pou m tounen sou vòlè a. Men Bondye sa menm nan! Bondye tèlman gen Bondye nan Bondye l byeneme. Ah, s on bagay ekstraòdinè! Men jodi a nap wè Cupid, nap pwofite wè enfami tou. Panse ke, m sonje m konn di nou, li difisil anpil, anpil, anpil, anpil, anpil pou yon peche mache pou kont li, paske jeneralman, yon demon pa janm mache pou kont li. Ò se sak fè nou te wè nan zafè vòlè a. Nou te wè prensipo vòlè nou konnen ki vilgarize vre an Ayiti, se twa, kat, senk. Pa egzanp, boso de kòn, boso twa kòn, menm boso sèt kòn nan e pa fasil yo di l kouzen zaka, a zaka mede. Tandike wè, nan etid lan, nan deba a. Nou wè moun ki patwone yo a, ki se prens dè demon volè yo, li kòmande 10 lejyon, nou wè lejyon yo nan valè minimal avè w, nou wè yo nan valè maksimal, sa vle di, nou pa konnen yon ti pousyè menm nan kantite volè demon ki egziste. Ok, mentnan, yo pral plis toujou, paske yo fè alyans. Ahh, al traka! Yo fè alyans, e nou te wè alyans avè m.

E se de sa nou pral pale. Objektif lan, pandan n ap etidye la, n ap fè la demonoloji, se fè w wè mo yo ki ekri nan pasaj yo. Se pa pou bon plezi, se pa pou bèl mo, paske fòk yo ekri bèl franse, bèl tèks, non! Letènèl pa konn pale ankenn lang, men l pale tout lang. Sa vle di, pa gen yon lang ki pi bèl pou li, paske se li menm ki ba nou kapasite pale nenpòt ki lang. Donk sa vle di ou pa gen yon lang wap pale kap di woo misye pale fransè byen, misye pale kreyòl byen. E ke kreyòl la youn nan gwo lang hein ki egziste sou tout planèt la. N a vin sou sa yon lòt lè. Pase e si w ta gade ou wè se kreyòl la ki ye bouè a. Bon nou t ap sezi nèt. Sa a s on, nou pa vin fè tripotaj la. E pa e pa nan sa a nou ye. E si w ta gade ou wè se tè kote w ye a menm ki Israël la. Men se pa la a nou ye. Nou pi lwen toujou.

Paske l ba w yon repons kòm pitit nan mitan moun. Menm si l te ba w ladi, l t ap toujou wont wi. Men l ba ou l nan mitan moun, li fè w wont. Se vre, se wont li ye wi. Men sa pa anyen devan wont. Devan malpwòpte n ap pale la yo. Nou pale de efemine, se yon malpwòpte li ye. Nou pale de abominasyon. E lè nou chita anndan abominasyon an menm, sa kite malpwòpte dèyè. Nou wè enfam, nou wè enfami, nou wè plen malpwòpte anndan yo. A yo menm sèl yo se malpwòpte. Men yo gen yon pakèt malpwòpte nan nivo. Tout malpwòpte se malpwòpte, gen ki pi santi ke lòt. Paske efektivman, gen labou ki toujou pi santi ke labou. Ou dakò avèk mwen? Gen de pyentè! Gen de labou ap pase bò kote l, yon machin pase bò kote l anmenmtan, menm si l pa voye l sou ou. Men pase kawoutchou a pase, kòmsi l leve movèz odè a nan figi w, ou wè tout moun se wouch, humm pouf, moun ap krache. Paske sa a pa bon, ou santi respi w respire l la sèlman, gen moun l ap fè malad. Gen moun ki sansib, sante yo sansib. Ebyen sante Bondye sansib anpil tou. Sa k fè mwen avèk ou l mande nou, si nou te nan malpwòpte, se pou nou kite pyentè sa a, se pou nou kite malpwòpte a, si nou vle apwoche bò kote l. Paske sante l frajil, li pa ka pran sant nou ankò, menm jan l pa t ka pran sant Sodòm ak Gomò. Mesye di yo tal di l. Li desann vin wè. Lè l vin wè vre depi nan wout li pran sant lan. Li bouche nen l. Nap baw eksplikasyon. Li bouche nen l li di oh oh oh epa sa ou te dim nan se vre. Epa sodòm ak gomò yo santi vre. Epa se malpwoprete k gen la vre. Epa se pyantè humm. Epa se wont apa se disgras wè. Nou te anndan abominasyon nou te anndan sodòm sodomi. Enben nou te ka di enfam. Nou te ka di. en fami. Paske te genyen tou sa yo nan Sodòm. Mentnan se menm bagay sa yo, anpil gwo mesye yo, yo pale de li. Men anpil ladan yo tou siyen yo dakò li. Donk, fòk mwen ta konnen kiyès nou ye, fò ou ta konnen kiyès ou ye, fò m ta konnen kiyès mwen ye. Eske a odè mwen ye a, eske m ka apwoche bò kot Senyè a? E si m gen bon odè, si m gen bon pòfen, si gen pòfen Sentespri ki sou mwen? M pap janm alèz pou m kanpe kote w la pase m pran sant ou. Ou pap janm alèz pou w kanpe kote m nan si e pa Sentespri k sou mwen ou pran sant mwen. Dayè si w pran sant Sodòm sou mwen, ou pran sant Gomò sou mwen, ou pran sant enfam sou mwen. Fò w demake w de mwen menm. Paske lè movèz konpayi kòwonp lè bòn mès. Lè nou gade enfam, nou gade enfami. Nou wè se pase pran m, m a pase chèche w. M ta renmen yon moun di m ki sa l wè yon enfa m ka fè ki pa nan enfa mi an, e ki sa l wè nan enfa mi an yon enfa n pa ka fè. Donk ou wè, efektivman, se pase pran m, m a pase chèche w. Men lemond ke nou rele lemond devlope ou lè peyi devlope, lè peyi, eey mezanmi gen gwo bagay m pral di nou la men m ap mete yon ti bemòl ladan l. Èske n te konnen gen plis posiblite pou nan peyi ki pa devlope yo, pa twò devlope yo, ki soudevlope yo oubyen ki poko ka devlope yo, sanble gen plis posiblite pou n jwenn plis moun pou Bondye? Paske lè peyi devlope yo pa gen tan. O, yo pa gen tan vre non, men poutan se yo k devlope. Se yo ki ta dwe ap chèche pou nou, pou yo ta ede nou apwoche bò Bondye, pi pre Bondye. O, lemond antye è sou lapwisans di malen. E se sa k fè Bondye oblije kreye de mond. Fason de parler, nou nan mond lan wi, nap viv nan mond lan men nou pa pou mond lan, e sak fè nou menm nou pa anba pwisans malen yan, ok m konprann. Lè syantis te dwe ap rapwoche nou pi prè Bondye humm men si n pa kale je nou yap tèlman mete nou lwen Bondye heheheh yap depoze n tou dousman nan papòt lanfè e se sa yap fè pou nou se sa yo te kòmanse fè Depi la nuit dè tan, eseye chanje le kou de listwa, fò konnen la a se Jakmèl, poutan se Gonayiv, fò konnen la a se Gonayiv, poutan ou Pòdepè. Se konsa Satan jwe dan le kou de listwa. Tank nèg la avanse nan konesans e Je me rappelle avoir dit, si yon nonm konvèti, lè sa a, sa a te bay anpil pwoblèm, papa. M te di lè yon moun konvèti, fò l konvèti konesans li tou. Fò l konvèti talan l genyen an. Pase sinon, l ap on bò, talan l ap on bò. Yon nonm powèt fò l konvèti konesans yo, sinon pandan l sot nan mond lan a sa l konnen yo, li vin nan mond pa nou an, w ap sezi wè tout sa l ap di ap gen rapò a mond pa l la paske sa l te konnen an l pa konvèti l. Yon nonm te Cupid, li vini, li pa konvèti cupidite l la. M konnen sa a pral soulve diskisyon ankò men m ap tounen avèk nou ankò, lè Bondye rele moun nan, moun nan te tou Cupid, li vin tou Cupid anndan an. Se djob legliz pou l ede l chanje kipidite a. Si n pa ede l chanje, o, enben pa gen pwoblèm. Lespri a rete rete landan l. Èske l pa sove? Wi l sove, paske l aksepte Jezi. Men l ka pa janm ka jwi gras, benediksyon ke Bondye rezève pou li yo. M kite sa a pou l kapab soulve deba, soulve kestyon ankò. Paske kèlkeswa moun ki vin jwenn Kris. Andeyò de fòmasyon, andeyò dansèyman, li prèske rete nan eta ke l te soti anndan an, paske l vin ak chay la, li met chay la sou jenou n, li pa depoze l bay Kris. Fòk gon moun ki di l, Non, men pòt chay la la, ou mèt mete l la a wi. E ansenye lè a obsève tou se don je vouze ansenye. Non pa anseye yo, se nòmal pou l rete kipid, se nòmal pou l rete enfam, se nòmal pou l toujou nan enfami. Nou gade nan enfami, nou wè se toujou atwosite, se basès, labou, kalomni, decheyans, dezonè, disgras, fletrisur, idè, hont, orè, inyomini, enpurte, mwen m renmen mo sa a nèt paske kou w di l an fransè, kou w di l an kreyòl, e menm bagay la, malpwòpte! M konn tande moun yo di, O! Gad yon malpwòpte! Yo di l pou joure moun, O! M pa nan malpwòpte avè w! Nou di l pou joure moun. Pandan ke anpil fwa nou menm ki konn, bon mwen m pa konn twò byen abiye, ase m pa fò nan abiye, en de lè si se pa pitit oubyen madanm ki pou di w pa p sot a chemiz sa, konprann? Konprann? Men, gen moun ki konn byen abiye, byen fre, men poutan anndan lestomak yo, yo gen yon teni de malpwòpte. Ba yo yon pawòl, repons y ap ba ou yo ap fè w wè anndan yo plen malpwòpte. Bondye vle nou chanje. Se sa k fè, malgre mo yo youn anndan lòt, youn anndan lòt, li site yo. Youn pa lòt vre non. Youn. gen korespondans ak lòt paske yon peche pa mache pou kont li si w wè l vin pou kont li ou pa prese repanti l ap rale yon lòt s on pòt li vin ouvri tankou m te di sa deja yon demon pa janm mache pou kont li oo m di pa janm m met yon ti bemòl yon demon pa fasil mache pou kont li hehehehe e pa janm nan m retire l men li trè trè trè trè trè trè trè ra pou l mache pou kont li e le jou ou l mache pou kont li li vin ouvè pòt la.

Gen mwayen pou l antre nan lòt yo e n te wè efemine. Nou wè gen posiblite pou youn antre nan lòt. Dou, nou pral dakò avèk mwen, frè m ak sè m yo, doktè m yo, pastè m yo, fòmatè mwen yo, anseyan mwen yo, dyak mwen yo, dam misyonè yo, ke peche pa mache pou kont li vre lè l rantre. li vin fè pòt, li vin ouvè pòt, li vin ouvè fenèt, li vin fè jwen pou lòt antre. Meyè mwayen pou anpeche peche, oh sa a bèl wi, meyè mwayen pou anpeche peche fè lòt peche rantre, se premye sa k tonbe nan lavi w la kou w pouse l e ou pa gen lòt mwayen pou pouse l met deyò ke pa la repantans. E se sa ki fè, yon kretyen ki pa danse kole a repantans, m ri w. Yon kretyen ki pa danse kole avèk le padon, n ap gen pou n tounen sou le padon ankò. Pase m tande anpil bagay, men n ap tounen sou le padon ankò. Kèlkeswa moun ki gen pwoblèm avèk le padon, ou kòmanse ap siye chèz ou, siye ti ban w nan papòt lanfè. Se la ou chita. Otan de fwa ke ou pa padone e ou pa vle padone, ebyen, ou dakò chita sou chèz la wi, men nan pa pòt lanfè. E se lè ou padone sèl, lè ou repanti sèl, se lè sa ou leve, ou choute chèz la, ou kraze l, ou boule l. Paske ou pa bezwen chèz sa ankò. Ou ap avanse kounye a nan pa pòt syèl la.

Wap jwenn yo liye. M toujou di n sa depi se peche tank wap fouye anndan peche a wap wè l gen koneksyon a lòt branch nan yon lòt peche. Sa vle di sa k fè peche pa konn piti. Si w pa vle peche grandi lakay ou e menm kote l fèt la Sentespri annik ba w flach la faw epi repanti.

Pou wè, youn ka mache ak lòt, youn ka enterese a lòt. Paske nan sans premye li, e n pa pral nan tout sans yo paske tèlman gen sans, nou wè s on nonm ki enterese, s on moun ki avid darjan. Nou wè son moun ki venal, li pa panse a lòt bagay, tout preokipasyon l se zafè kòb. Pa egzanp, nan gwo egzanp la, sèt yn pèsòn Cupid ki a pou abitid de seleksyone sèzami selon lè finans. Si n ta pran sinonim li, nou ta di se entèrese, avid. Mèkantil tou. Nan mèkantil, moun syans sosyal yo gen tan wè, komès. Oke. Oke. Nan pawòl Bondye, nou jwenn nan lis nan CV Letènèl bay tout moun ki bezwen vin okipe yon pòs pou Letènèl, CV a se nan 1 Timote 3. Nonpre CV anpil nan dirijan legliz yo rayi konsa. CV 1 Timote 3 a papa. Wè m pa di ki vèsè. Ou pa fè anyen 2 fwa. Mwen menm liv woman m se bib mwen. Liv e pwezi m se bib mwen. Lè m vle fè pwezi, m bezwen nan powèm. M a li kantik dè kantik. Liv politik mwen se bib mwen. Enben, sa pap deranje w si w ta fè yon ti kout li 1 Timote 3. W ap wè pou tout dirijan yo, m pa pale de nivo afè dyak, dirijan, ou pa dwe cupid, ou pa dwe tankou ou gen yon ke.

Ou pa konn santi gen de moun ou wè l twò zanmi lajan? O pwen ke yo konn rive yon kote nou gen yon vye pwovèb lakay nou wi ki di chimen lajan pa gen pikan. Mwen menm m ap di w chimen lajan tèlman gen pikan, gen lè pikan yo grandi, yo gwosi, yo vin gen, yo vin gen pwa. E li menm gen zenglen boutèy. Li gen klou gagit, li gen klou de pous edmi. Chemen lajan wi. E tout bagay sa yo lè yo pike w, yo pike w nan nanm ou. E ou pral rive yon kote lè nanm ou fin pran twòp kout kouto, twòp kout zenglen boutèy, twòp klou. twòp pikan, li ka pa ka repare ankò, sa pral depann de kiyès nan patwon sa yo ki vin antre anndan w, ki fè lyezon. Paske natirèlman, lè yon nonm renmen lajan twòp, lè yon fanm renmen lajan twòp, e ou k chen an wi, li fè w danse. Mentnan lajan ka voye w fè sa li vle, pandan ke. Se ou ki te dwe ap voye lajan fè sa w vle. Men se lajan k ap voye w fè sa l vle. Ou pre pou fè nenpòt ki bagay. Ou pre pou danse nenpòt ki dans. Ou pre pou danse sou nenpòt ki pye, pou chita sou nenpòt ki chèz, pou fè nenpòt ki alyans, nenpòt ki maryaj, nenpòt ki vwayaj, depi gen lajan. Waw! Epi w vin gonfle gòj ou, Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix soit avec vous tous! Ki lapè w ap pale? Nou mechan anpil wi! Oh yes nou mechan Nou mechan ou konnen trè byen pa lapè wap pale a Ou konnen trè byen sa wap fè ou konnen trè byen sa wap di Nèg la gon biznis li vin legliz an reta l di w l pat ka pa pase nan fò l te pase gade sa kap pase lajan Kòman yon lidè politik fè sou chè legliz lajan Kòman yon koral ka fè Koral la toutan lap vwayaje men pi fò moun kap vwayaje pa manm koral pa moun kap chante pou Bondye lajan ayayayayayayayayay legliz la vin tounen yon ajans de vwayaj pastè a vin yon raketè mwen m gen bò lakay mwen papa menm si yo pa dim bonjou zafè. Avan yo dim bonjou fò yo remèt moun yo kòb vwayaj la paske pastè a pa ajans vwayaj, li pa gen ajans de vwayaj, li pa ka pran kòb nan men moun pou fè moun pati, ou pa anbasad la ou pa konsil la hein, kounye a dè tout bagay gate wap viv nan mawon aprè 5 dizan ou tounen nan zòn nan men ou pa ka fè evanjelizasyon kou wap pale de anh entèl raketè wi pou m ta tandel la m gen 3 mil nan men li an pou l ta m ta fout l on kout wòch. Men pou fanmil m konn fè. Ou tande? E pa pou Bondye non, yo pa fout ou kout wòch la pou fanmi w. Ou gen ti fanmi ou byen avèl. Men malgre sa ou pa wont. Malgre sa m pa wont. Nou stil kontinye ap pale epi nou di nap pale pou la glwa de non. Ou pap pale pou la glwa de Dye frè m. Ou pap pale pou la glwa de Jezi mon ami. Wap pale pou la glwa de mamon. Paske se mamon wap sèvi. M pap gentan prezante nou foto Mamon non, m rezève l pou nou. Paske m santi m gentan m gentan ale lwen papa, m gentan pale plizyè ti kal pawòl la a wi. Donk, men sa ki nan ki anndan pasaj la ke lè yon nonm, bon malerezman nou poko konn kilè nou nap fin avèk afè mesaj anndan legliz sa a, pandan ke Bondye di se anseye, anseye, anseye. Youn nan bagay m renmen nan anseye, se ke gen espas pou moun nan poze kesyon. Nou pa menm ka jwenn moun yo lasemèn. Lè nou jwenn yo lè dimanch, nou pale, n pale, n pale, yon premye lakòlèt, yon dezyèm lakòlèt, yon twazyèm lakòlèt, o o. Gen moun ki di konn gen yon katriyèm, yon senkyèm, ou gen dèfwa. Lajan! E anvlòp sa a, kòb sa a, sal moun pa ka pot sa a bay Bondye, nou pa pran sa a nan dim nan. Lajan! Nou wè kote Cupid la rive? Li ka nan ou, li pa nan menm nivo li ye nan ou a nan mwen. Li ka nan li, li pa nan menm nivo li ye a nan li ke ou, men sè la cupidite, amour de l'argent. Ou nan tout rakèt, ou nan bloke kay moun, ou se ajan meri, wap fè dil pou kay ka konstwi nenpòt ki kote, lajan, oh cupid, oh ou ka vòlè tou, ou pa ta lagel konsa frè vòl, oh vòlè son lòt ang, sa a se lyezon ki genyen ant la cupidite. Les femmes, les familles et les voleurs ke nou ba ou la, paske ou pral wè demon ki lye avèk yo a, oh li fasil poul fè w chanje de tach, chanje de pòs, paske gen sa nou rele apelasyon. Pa egzanp, si m ap gen pou m etidye les Erzulie avèk nou, oh les Erzulie, gade yon fransè sa papa, si m ap gen pou m etidye les Erzulie avèk nou, n ap wè omwen gen 19. Poukisa l 19? Paske yo chak. Se menm Èzili an, men nan lòt nan apelasyon l genyen yo, li ranpli lòt pòs. N ap wè menm bagay la pou vòlè. Bon, pou vòlè yo menm, nou gentan wè gen prè de 60 mil a 600 mil. Ou wè? Yo chak nan yon pòs. Yo chak gen yon travay y ap fè. Donk, yo chak ap rale zèl yon kote. Kote yo ka pi eksele a, e la w ap travay. Gade byen pou w wè si w pa yon dirijan abib epi w se yon vòlè tou. A, fò n gade byen wi. Alò, yon gason met yon kilòt sou li, li desann pantalon l nan mitan moun.

Men yo kap chante nan non Bondye, men yo pap chante pou Bondye. O ou ka ap adore nan non Bondye, men w pap adore pou Bondye. O, alon Bondye sa mesye, kote w vin ap bay samdi an? Ou wè, nap kouri dèyè yo nan langaj nou, men nan aksyon nou, yo se parenn nou. Nap kouri dèyè yo nan langaj nou, lè nap pale. Men nou dakò manti yo mande nou pou nou bay la pou nou ka jwenn rezidans. Hum? Pou nou ka vin direktè adjwen. Pou nou ka vin chèf misyon. Sa vle di pwoblèm nou anpil. An matyè jiridik, an dwa jiridik, yo di lè w konplis vòlè w se vòlè. Yo di lè w konplis kriminèl, ou se kriminèl. E lè w se konplis masimadi? M pa konnen, mwen menm se chache m ap chache konnen tou. Pandan n ap fè deba, m ap chache konnen kèk bagay, m ap chache aprann kèk bagay nan men nou tou. Donk si nou konnen nou mèt di m. Alò yon nonm ki konnen, yon fanm ki konnen. Yon moun se vi sa a li mennen, men l zanmi l kanmenm. Li manje lakay li kanmenm. Li prete kòb nan men l kanmenm. Li nouri moun lakay li li nouri moun lakay li avèk kòb sa a kanmenm. Donk tout kay la madichonnen e li menm tou l se konplis masisi a, li se konplis madivinè, l se konplis gangstè a, li se konplis kidnapè a, li se konplis vòlè a. Fò n dakò sa. E si w se konplis yo, ou se pase pran m, mwen pase chèche w. Sa n pèdi la a? Sa ka rive w se yon madan pastè. men ou se yon vòlò. Sa ka rive ou se yon pastè, men ou se yon vòlò. Sa ka rive ou se yon dyak, ou se yon evanjelis, oubyen ou se yon pwofèt, men ou se yon vòlò tou. Paske depi ou Cupid, ou ka vòlè. A mwen menm mezanmi, se yon kesyon de bib, swa n ap fè bib la oubyen nou p ap fè l. Se sa k fè m ba w tèks epi m vin avèk definisyon mo yo, wè, m chèche de mo ki mache avèk yo a pou m di w men kòman l ye. Donk si ou vle chanje men kisa pou retire nan lavi ou pa vin pran pran pretèks e ou pa konn sa jodi a ou konnen sa sa a ye ou pap travay men ou bezwen mete bèl tenis a ou gon espri vòlè kap wode otou de ou ou vle mete wòb chè men men ou pap travay ou pap travay se wè ou wèl son moun ou enterese avèl ha atansyon hum ok pitom pa antre la paske son lòt deba lap ye paske son deba ka li sou anvi. Oh depi w gen anvi w ka vòlò Oh depi w gen anvi ou ka piten Oh m reziye m di sa an fransè ou ka piten ou ka yon fanm de movèz repitasyon e lè m di piten an li maskilen li feminen a eskize mwen se pou nou batay pou devan pòt nou gen levanjil pou anndan lakou nou gen levanjil pou nan sal datant nou gen levanjil pou nan salon nou gen levanjil. Twalèt nou gen levanjil nan mache kote nap vann anndan machin nou se pou yo wè levanjil nou nan tout sa nap fè ou paka nan zòn yo konnen ou se kretyen epi nan yon lòt zòn yo pa konnen w oy raketè a rive o o se bagay tèrib pou yon pastè ap antre yon kote pou yo di men raketè a se bagay yo ta dwe di pou yon prèt katolik wi ekspre m di m fè sa wi va gen kesyon. Paske pa gen okenn prèt sou latè beni ki pa majisyen. Alon vye frè Paul sa mesye. Pito nou kanpe la. Nou poko fin a vèsè a. Gen mo m poko atake. Nap atake chak grenn mo yo. Selon le ve di senyè. E ansenye lè se ke je vouze anseye. Si Bondye te anseye ou. Ou vin gen moun kap tande ou. Fò w anseye yo sa Bondye te anseye yo. E nan ansèyman Bondye yo, defo sa yo li mande nou pou n kite yo. Li pa gen pwoblèm yo te nan lavi nou. Li toujou bon lè yon nonm kap ale yo pase pou di mwen te vòlè. Mwen te masisi, mwen te madivin, mwen te lougawou, m te masonlòj, m te ougan, m te lougawou. Gloire a Dieu se ou te ou te e mentenan je suis sove je suis kretyen e si je vi mentenan oo se nè pli mwa ki vi men se kris ki vi an mwa e si kris vi an mwa je dwa vivre ma vi pou kris e an kris ebyen ke senyè a beniw mya fon ti tcheke pou wè ou konn map toujou ka mande w fon ti tchekòp pou wè eske vi wap viv la wap viv li pou kris oo eske kris ap viv anndanw. Èske vi w ap viv la, w ap viv li pou Kris e èske Kris ap viv anndan w? Èske vi w ap mennen an, èske w ap mennen l pou Kris, èske Kris anndan w? Ebyen ke Senyè a beni w, se te yon fwa ankò zanmi w, frè Paul, nou t ap fè yon ti pale, nou pa ka fache non e pawòl Bondye. Bondye beni w.